Akoz gwo lapli kap tonbe sou teritwa peyi Dayiti a avèk sezon siklonik lan ki anonse lakoulè, gouvènman Ariel Henry a anonse la yo aktive sant doperasyon dijans nasyonal koun pou fè fas oubyen pou reponn avèk yon seri dega ke sitiyasyon sa a ta ka koze sou teritwa peyi Dayiti a pi lwen. Premye minis lan fè konnen avèk gouvènman li an yap travay darachpye. Pye pou yo pote yon repons an ijans avèk moun ki deja viktim akoz de lapli ki ap tonbe sou teritwa nasyonal la, fòk nou raple yo enben anpil kote la deja inonde notamman Lewogàn, Pòdepè, enben Grandans peyi Dayiti bagay yo pa fin dous ditou kote anpil moun deja sinistre anpil kay deja pèdi moun yo se sou do kay yo oblije ap monte zanmi entènot enben se pou sa nou pral envitew gade nan kad dega bagay sa a li pote ann pale de lapli a kòman enben sa pase nan kèk zòn nan peyi dayiti zanmi entènot nou pral envitew gade nou menm nap tounen poun vin kòmante avèw.
Mezanmi sa se yon bagay kap pase metnan, metnan zone kwadèmisyon. Pou dlo wi. Pwa de misyon an. Sa se. Sa map pou pou la sa se ansyen pon an. Ansyen pon an dlo a preske pranl. Dlo a preske pranl. Sa se pon. Ebyen nou fini fèl ak la.

Dega, dega, dega, dega sou tè nou fè. Yon seri de moun ki deja sinistre, ki deja kite kay yo, ki ale. Si nou ta gade byen, n ap gade pòt kay sa yo ouvri, pou yo kapab bay dlo kote pou yo pase. Aktyèlman la, gen moun k ap kouri kite kay yo. Gen moun k ap kouri kite kay yo, pou yo kapab pati.

Dlo a ogmante. Li ogmante pou te ka fè plis dega. Se la gade e pi devan la pou etay e jit kote li men li anba dlo net e kay Rezia pi devan anba dlo. E te tout moun ki nan zon sa yo deja kouri. E moun ki pa kouri se sel moun ki gen yon galri ki wou. E yon galri ki gwo kote dlo a pa ka moute galri an sèlman. E pou moun sa yo sèlman ki pa kouri. Apre sa, nou ap gade e tout moun nan zòn soti bò Gimgi, zòn lagon yo, tout deja sinistre. E dlo deja pran kay yo, tout moun sa yo ki kite kay yo. Kòm nan peryòd siklòn Matthew, e te gen dega sa ki te fèt deja. Te gen dega sa ki te fèt deja.
Vwala, ou sot swiv e ou konprann kòman bagay la pat fasil ditou notamman nan komin Lewogàn kote lopital Sent Kwa te anba gwo danje zanmi entènot, bagay la vrèman konplike ebyen se akoz de sitiyasyon sa gouvènman Ariel Henry a anonse la yap pran mezi dirèk, konkrèt, pou yo vini anme, an sekou, pou yo pote sekou avèk moun ki deja sinistre nan kad gwo dega lapli sila li poze e yo fè konnen yo aktive Sant Doperasyon Dijans Nasyonal ki se koun pou ka fè fas pou ka vini an èd avèk moun ki pral nan bezwen nan kad sezon siklonik lan zanmi entènot fòk mwen diw nan kad sezon siklonik sa genyen anviwon 21 siklòn ki pwobab la pou frape peyi dayiti wi se pwobablite yo pa defini men genyen 21 ladan yo genyen alèn ki an pasaj la men ki pa reprezante yon menas pou peyi dayiti Nap swiv zanmi entènot kòman sa li menm li pral fini kòman sitiyasyon sa li pral fini nan menm dosye sa zanmi entènot fòk mwen diw genyen ebyen la sant ebyen semana ki anonse ke yo entèdi tout transpò sou lanmè a, yo entèdi ebyen bato yo pou yo travèse lanmè a, pou yo moute lanmè akoz de sitiyasyon sa, akoz de lapli k ap tonbe sou peyi Dayiti a, sa reprezante yon menas e ke yo entèdi bato yo pou yo pa moute lanmè, ti vwalye yo pou yo rete atache nan pò yo zanmi entènot pou evite plis dega, pou evite. dega an vi imèn e materyèl zanmi entènot ebyen sitwayen sa ki responsab direksyon Semanah li fè konnen se jiska nouvèl lòd ebyen pou moun sa yo pou bato sa yo yo menm yo pran lanmè paske bagay la vrèman konplike e otorite nan sant nasyonal metewoloji yo yo anonse la bagay la pa dous ditou nou dwe rete pridan e ke youn veye sou lòt aplike e konsèy metewolojik yo toujou mete alimèt nou tout sa nap gen bezwen evite zòn ki gen risk pou yo fè deboulonay yo rete lwen dlo pou evite nou pa konnen yon bagay ki pi grav ke sa nou konnen deja yo zanmi entènot ebyen fòk nou rantre nan dosye Laurent Lamothe, zanmi entènot, ansyen premye minis peyi Dayiti ki, ebyen nou sonje, ki te monte an fonksyon nan lane 2012 sou prezidan Martelly, ebyen la a, otorite amerikèn yo arive sanksyone sitwayen sa a pou l pa mete pye l lotbò sa a ankò, pou l pa mete pye l Ozetazini, Depatman Deta ameriken anonse ke yo sanksyone Laurent Lamothe. Ebyen pou sa Laurent Lamothe li menm li pat rete endiferan, Laurent Lamothe kalifye sa a se pèsekisyon e se advèsè li yo ki tèlman pale ki arive enben oryante lopinyon piblik jiskaske Lèzetazini pral bay rezon avèk advèsè li yo ki li menm pral fè tout sa k depann de li pou l ka redore blazon l, pou l ka fè lonè l, pou li menm pou l ka rantre Ozetazini pou l al wè fanmi l, pou l al wè 2 pitit li yo k ap viv lotbò sa a depi yon bon bout tan, zanmi entènot. Pou rapèl, ansyen premye minis lan, li sanksyone pou koz dilapidasyon lajan Petwo Karibe ke otorite amerikèn yo fè konnen li dilapide anviwon 60 milyon dola ameriken nan kad dosye Petro Caribe, lajan ke lajan gaz Venezuela te bay pou te ka enben fè devlopman nan peyi Dayiti, Premye Minis Ariel Henry li menm li te dirije peyi a avèk Martelly nan kad lajan sa a anpil depans fèt notamman kestyon stad ke mesye a te fè konnen l konstwi 25 nan peyi a aloske se pak yo te ye zanmi entènot ki pat janm reponn avèk nòm enben gen anpil koripsyon ki fèt nan kad dosye sa a Lamòt li fè konnen li pap kanpe e l pral defann tèt li kòm sa dwa pou l ka enben rejwenn lonè l e rive Ozetazini pou l al jwenn pitit li pou l al jwenn fanmi l kap viv lòt bò sa a depi yon bon bout tan zanmi entènot. Se toujou yon plezi mwen menm pou m vin sèvi nou, pou m al bouske vin pataje enfòmasyon avèk nou. Chak fwa m jwenn posiblite a map fè l, si w fèk tonbe sou chanèl sa a, pa neglije abone avè l, pataje videyo a, like li, kite yon kòmantè pou nou, se fason sa a ou ka ede n pou n toujou enben rete konekte avèk nou, pou n toujou al chèche enfòmasyon pou ou. Mèsi tout moun, tchaw tchaw. A la prochèn. Pa pou san rezon m kòmanse a mizik p twa lòt bagay ou wè m renmen de foto sa eh de nèg sa yo ansanm jamè de san twa jamè de san twa ta sanble etazini vle ba nou yon ti kout men pase yo tèlman pran kritik vye pawòl ayisyen ap di ou konprann paske yo pran anpil kritik dènye tan sa yo la ske e kòmsi yo pa inosan nan malè nou finalman ta sanble Yo anvi ba nou ti kout men. Etazini ba nou anvi ba nou ti kout men. Ebyen banm banm gade pou nou wè. Genyen la e m al gade sekretè deta a, Antoni Blenken. Misye fon twit. Misye anonse sou sit depatman deta menm. Ta sanble Laurent Lamothe dezòmè. Miami se la Laurent Lamothe rete e kay li. Chak jounen la bagay e kay li. M pa konn sa k pase. M pa konn ki stati misye isi. M pa konnen. M pa konnen. M pa konnen. E pi m al gade pou m wè sa yo di. M wè ke sekretè deta misye di Laurent Lamothe misye entèdi pou l rantre Ozetazini. Daprè otorite amerikèn yo, ansyen PM n ap gade sou ekran wi Lolo, Laurent Lamothe, ti Moteoni te rele l Loran Gagòt, tande lasosyete, ouvri zòrèy nou pou n tande, misye detounen, yo pa di ta detounen non, misye detounen pou pi piti, ou konn sa vle di pou pi piti? Lè w ap pale franse, yo di omwen, An anglè yo di at least, at least. Lè moun nan di omwen de pèsòn, sa vle di ke gen posibilite pou vin a plis ke de. Men si moun nan nan tèks la li ekri o pli de, ou pa ka ale o dela de de. Se de, de, de pèsòn. De. Ou wè la yo di omwen, at least. Yo di misye detounen pou pi piti, omwen an fransè, an kreyòl sa vle di pou pi piti. Misye detounen. 60 millions de dollars nan fon petro karibe a ah pa koze a eh m di w ann priye ak lafwa petro karibe ann priye ak lafwa. Sekretè Deta Ameriken an, Antony Blinken, misye anonse jodi a Laurent Salvador Lamothe, ansyen premye minis ayisyen an e minis, ansyen minis, planifikasyon ak koperasyon ekstèn, misye entèdi pou l rantre Ozetazini pou enplikasyon li nan yon enpòtan yon vas tan koripsyon. Le fè ke misye enplike nan vas tan koripsyon sa a, misye inelijib. Kidonk misye pa kalifye. Misye pa kalifye pou l rantre Etazini ankò. Eben l konn rantre, l toujou la. Se menm moun moun yo. Eben sa vle di ke kounye a l genlè pap ka rantre ankò. Si l te la, y ap di l sòti. M pa konnen. M pa konnen. Sa vle di si l te la, y ap mande l pou l sòti. Sil pat la l pap ka founi pye li. Ba yo melanje nan men. Ba yo melanje wi. Eben tande byen. Yo di ke an plis. Laurent Lamothe misye detounen pou pi piti 60 milyon dola. Nan fon envestisman ak pwoteksyon sosyal. Ke n te rele petro karibe. Gouvènman an lajan sa ki te destine pou fè sosyal pou peyi a, misye detounen pou pi piti 60 milyon ladan l pou l regle koze pèsonèl li. E pa mwen k ap pale, m pa fè nouvèl dayè. Mwen m di nou se bay m bay nouvèl. Eeh, sa vle di ke Se bay m bay nouvèl, m pa fè nouvèl. Enben sa m di w, li entèdi, m pa konn kote l ye. Si l Etazini, yo ka mande l pou l kite. Yo ap mande l tchoula kò l nan peyi a, men si l pa la tou, m pa konn kote l ye. E misye se swa l vin Miami, bon Kanada te pran yon ti bagay, m pa konn sa yo te di bagay, eta m kwè Repiblik Dominikèn te di l pap ka, m pa konnen. Men m pa konn kote l ye. M pa ak nèg yo. Yo tou pati, yo gen lajan nan men yo. Yo gen plen kòb. Tande byen. Yo di ke. Lajan sa a misye detounen nan fon petro karibe a, se yon fon ki te destine pou fè sosyal, pou envesti nan pwoteksyon sosyal, ebyen misye detounen plis pase 60 milyon de dola a dè fen prive. Tande byen, yo kontinye, yo di pa ak koripsyon sa a, Donk misye enplike nan gaspiye lajan sa a, misye itilize pouvwa l kòm otorite e misye kontribiye nan enstabilite k gen pou kounya an Ayiti. Oh oh! Ah! Kote ti vwa mò bay Morvan nan? Eklatman sosyal la ap fèt kanmenm! He! L ap fèt kanmenm, eklatman sosyal la! Tande byen wi! Yo di ke misye an plis misye detounen plis pase 60 milyon dola nan lajan petro karibe a eben misye itilize pouvwal poul fè gagòt sa don nan sa nap viv la jodi a loran lamòt misye kontribiye nan estabilite ke n gen la nan peyi a e li maple e pa mwen k ekri e li maple. Yo di ke Etazini di nou kontinye ap sipòte tout sitwayen, tout òganizasyon ak fonksyonè nan peyi Dayiti ki angaje yo pou wè si lespwa ta retounen pou gon pi bon demen nan peyi a. Anglè map li fransè kreyòl pou pèp la konprann klè se yon bagay melanje map li la anglè fransè kreyòl pou pèp la konprann klè paske fò pèp la konprann sa yo ap di a tande byen wi etazini di yap kontinye sipòte tout ayisyen tout òganizasyon ak fonksyonè nan peyi dayiti ki angaje yo nan goumen pou gon demen miyò nan peyi sa etazini ap kontinye. pou pwomouvwa responsabilite tout moun ki itilize pouvwa piblik la adafen pèsonèl, sa di Etazini kontinye ap bay ti kout men kèlkeswa nèg ki pase nan leta k te vòlò leta a epi yo fin vòlò y al kache kay Ton Sam. Etazini di lap ba yon ti kout men, men talè m pral, talè map fin li pou nou m pral pale ak Etazini, paske lè wap ba yon ti kout men bay li klè, bay li pwòp, e nou menm nap gade w tou, nap gade w, eben Etazini di mouche Laurent Lamothe, dezole ou pap ka vin antre lakay nou ankò, paske n gen bon bagay nan men n ki pwouve ke ou detounen plis pase 60 milyon dola nan lajan k te sipoze fè devlòpman dirab nan peyi an e ou itilize l a dè fen pèsonèl, ah! Bagay yo melanje, eh bagay yo melanje wi, ah! Bagay yo melanje. Eben la sosyete, daprè sekretè deta ameriken an, Anthony Blinken, Laurent Lamothe misye pap ka pile pyel etazini kounya banm fon ti pale ak etazini. Ki lang m ta pale la avè yo pou yo tande? Yo pale kreyòl, yap tande tete, yap tande la, yo branche. Dayè ou anbasad amerikèn li gen seksyon sa menm ki la pou tande tout emisyon nan peyi a. Yo monitoring tout pou yo tande kisa w di. Si w pale yo mal, si w pale yo byen, yo ap tande. Yo m pa bezwen pale lang bi yo a pou yo tande, yo konprann mwen. Yo gen moun kap tradui pou yo. Ekoute, etazini nou di w mèsi paske. Ou ta sanble sou wout pou ba l yon ti kout men. Men ti kout men sa li ka plis itil si w kòmanse poze yon seri aksyon paralèl. Tankou, mesye sa yo, yo pa fè gagòt la pou kont yo. Ou konn sa m vle di? Ou wè la met yon foto sou ekran, byen gade pou w wè Etazini. Jamè 203, yo pa fè gagòt la pou kont yo. Sa e premye bagay ou bezwen konnen Etazini. Dezyèm bagay lan, nèg sa yo menm on poul yo pa envesti an Ayiti. Majorite envestisman yo, se swa yo fè l kay Tonton Sam, oubyen yo fè l peyi Kanada, oubyen yo fè l kay vwazen an Repiblik Dominikèn, oubyen yo al chèche lòt kote nan lòt peyi pou yo envesti. Nan menm kad ti kout men wap bay peyi a Tonton Sam, kontinye bouske pou nou gwo envestisman nèg sa yo fè nan lòt peyi. Aranje nou pou n poze sele sou yo pou ke si se vann nap vann ladan yo pou n restitiye peyi a yon pati nan lajan ke yo te pran, map di beniswa letènèl. Beniswa letènèl. Paske son ti kout men nap bay, ann kontinye bay li. Se vre sanksyon entèdiksyon an wi se byen paske nèg sa yo fin gagote lajan peyi an epi yo vin kale kò yo ap pase n nan betiz yo sou tout televizyon chak jou l sou cnn ap pale ap pase n nan salami enben ok la sosyete donk etazini tanpri souple lò fin pran sanksyon l pa ka antre a donk byen ke yo genyen nan teritwa a tou se kòmanse sezi byen moun sa yo sezi yo sa t ka vann vann Menm si w pa ba nou tout, si bagay la vann 5 milyon, ba nou menm si w ba n 2 milyon n pa t gen, n ap di beniswa Letènèl. Sa di, si bagay la vann 5 milyon, ou mèt ba nou 2 milyon, ou mèt kenbe 3 e lakay ou l ye. Ou konprann sa m di w? Men, epi chèke tou, e pa yo sèlman, madanm yo, pitit, tout gagote nan lajan Petro Caribe a. Sa vle di ke si w ap fè yon ti bagay pou nou, ba nou yon ti kout men. Nou gen 25 stad n ap bouske nan men misye jiskaprezan. 25 stad sèlman, pa plis. Jiskaprezan, n ap bouske nan men Lolo 25 stad kanba lanmè. Tou ede nou chèche yo, s on ti kout men w ap bay. Tou bay, ede n chèche èske pa gen envestisman ki fèt. Ede nou chèche. Homme d'affaires sa a ki trè pwisan ki kondane misye pou l pase tout rès vi l nan prizon paske misye enplike nan touye Jovenel Moïse nan lannwit 6 pou louvri 7 jiyè 2021 pase a. Nou lage yon ti foto Jomo, sa fè lontan ke n pa wè imaj misye men Misye ankò nan aktyalite a. Etazini make yon pwen ankò jodi a. E sa gen kestyonman ke n ta sipoze, gen refleksyon n ta dwe fè sou sa. Ayayay! Ekoute la sosyete. Apre kou Laurent Lamothe la, byen avan kou Laurent an, Se kou sa ki te kenbe aktyalite a. Misye rele Rodolphe Jaar. Se yon òm dafè trè koni, trè pwisan nan peyi Dayiti. Misye te jwenn arestasyon l. M te fon emisyon sou misye deja. Malgre misye kopere, misye pale tankou Orly. Paske pa bliye misye abitye, ou wè pa egzanp ti sa t devan misye a, misye misye fè prizon deja pou zafè dwòg. Sa di misye son nèg son abitye l ye. Malgre misye pale, misye bay anpil pawòl, misye site anpil non.

Misye gen pou l fè tout rès vi l fèmen dèyè bawo jiskaske l mouri. Hum! Bagay yo anpil. Gen yon jij federal nan Miami ki pran yon desizyon kont Rodolphe Jaar, òm dafè sa a ki trè pwisan. ki kondane misye pou l pase tout rès vi l nan prizon paske misye enplike nan touye Jovenel Moise nan lannuit 6 pou louvri 7 jiyè 2021 pase a. Donk, jodi a menm, desizyon an pran jounen vandredi 2 jen 2023 a. Pou anpil moun kap swiv dosye sa a yo di ke kondanasyon sa a li make yon etap enpòtant, yon etap siyifikativ nan kad ankèt kap mennen sou lanmò, sou asasina Jovenel Moïse la. Avan Djar pat konprann bagay yo. Lè yo tande misye plizyè fwa, misye finalman plede koupab. Jij Jose Martinez misye bay vèdik li jodi a, misye ekoupe yon pèn maksimal. Misye ap pase tout rès vi l fèmen nan prizon paske misye enplike nan touye Jovenel Moïse. Misye ak bouch pa l te di ke li menm li te enplike, li te fasilite ke nèg yo jwenn zam ba yo materyèl, m kwè l te di l te kontribye nan otè de konbyen mil dola l te, swa 30 mil dola oubyen 300 mil, m pa sonje, swa 30 mil yon bagay konsa, oubyen 130 mil dola ke l te kontribye pou yo te planifye asasina Jovenel Moïse. Sa vle di ke se premye kondane nan kad dosye sila. Misye se yon mulatre, se youn nan grand famiy ayisyèn, bon, kap, pa vle di ayisyèn men, kap fè lajan an Ayiti, Rodolphe Jaar, eben misye aktyèlman li nan prizon o Zetazini, el kondane pou rès vil. Sepandan, Sa vle di Etazini fè 2 bon kou jodi a, 1 kondanasyon Ja pou enplikasyon prezime l nan touye Jovenel, dezyèm kou a se entèdiksyon ki pran kont Laurent Lamothe pou l pa ta pile Etazini. Bon, n ap swiv sa paske Etazini se kay Laurent Lamothe, n ap gade sa. Mentnan, kòm Ayisyen an n reflechi sa, kiyès ki asasine? Jovenel Moïse Kiyès ki Jovenel Moïse? Jovenel Moïse se yon prezidan ayisyen ki kote yo asasine l an Ayiti lakay li a Pèleren, komin Petyonvil. Kiyès ki asasine l? Gon w pakèt moun ki enplike, ayisyen, kolonbyen e ameriken. Mentnan. Si etazini kapab pran dosye a kolonbi te ka pranl tou paske anpil kolonbyen ladanl se sanse 3 nasyon sa yo ki plis enplike sepandan yon prezidan ayisyen mouri an ayiti ki peyi kap goumen pou wè si yo ta bay yon ti kal jistis ak fanmi jovenel se etazini poukisa se etazini poukisa se etazini. paske jistis nou an mouri an Ayiti. Gen yon jij, dènye jij ki se senkyèm jij, jij Walter, Voltaire, ki sou dosye aktyèlman. Misye se senkyèm jij ki sou dosye sa a. Misye kòmanse dosye sa a depi m kwè 30 me 2022. Kidonk 30 me sa fè deja ennan misye sou dosye sa a. Eske gon moun ki kondane deja? Kidonk, 2 lane apre lasasina di prezidan ayisyen Jovenel Moïse, lajistis ayisyèn poko an mezi pou kondane pèsòn. Lankèt se pousui. Okontrè, se tolalito k ap fèt. Rele moun kòmsi depoutan fa Jovenel yo rele w, yo al tande. Alòske, gon w pakèt eleman enpòtan poukisa nèg sa yo se Etazini ki oblije k al pran yo, k al kestyone yo. Paske gon w dout. Menm si n ka kritike Etazini, men m ba w garanti, si se an Ayiti misye te ye, pa etone yo te kapab negosye la, ou konprann, epi depi sou nèg ki te la avan yo, Epi yon deal fèt, lajan tonbe, epi misye, dayè kòman misye te fè chape, kòman misye te fè kite Ayiti pou l te gentan rantre an Repiblik Dominikèn? Reflechi sou sa, kòman misye te fè kite Ayiti pou l te gentan rantre an Repiblik Dominikèn? Yo pa arete misye Ayiti. Kisa sa vle di? Sa vle di ke lefè ke gen konplisite pa rapò ak moun ki enplike yo, moun ki ta sipoze la pou bay jistis yo, gen konplisite ant yo, ebyen limyè pap janm fèt. Finalman Etazini di ban m ba yon ti kout men. Ebyen Rodolphe Jaar ki sou ekran n ap gade la a, misye kondane jodi a. Misye kondane, yo di misye gen orijin chilyèn tou, nèg sa a, Rodolphe Jaar. Epa jis lotbò a tal pran misye sou panama bay sa yo lotbò eh misye eh nèg sa yo gen tout nasyonalite israelite tout bagay yo sot tout kote yo vin anvayi peyi a ou konprann sam di w ebyen la sosyete kidonk son bon pa vèr jistis ke anpil moun ap mande pou jovenel la etazini lan son sinyal son mesaj ke l voye e dosye a li anpil. Se yon eleman dan lansanbl, si Rodolphe Jaar kapab kondane jodi a, nou mèt atann pral gen dotre kondanasyon. Ann pa prese. Men son wont pou Ayiti, son avilisman, son imilyasyon pou lèzotorite jidisyè ann Ayiti, sa pwouve ke nou pa gen jistis ann Ayiti kap fèt. Paske pa gen anpil tan non nèg sa yo antre Etazini. Ankèt fèt, done yo disponib, nèg yo plede koupab, yo pale, kondanasyon rapid. Etazini, nèg ap monte al nan biwo jij, byen chèlbè, byen fre, m ap gade, bon m ap gade Leon Charles kay kot jij la, m sezi. Fò di misye se envestiti l pral pran Nan palè nasyonal tèlman l chèlbè tèlman l fre ou konprann sa m di w epi l ale l tounen l ale l vire l tounen menm bagay yo kòrèkteman la Turquie yo te pran misye Wendy Segui la Turquie yo te pran l m kwè misye gen paspò tou peyi sa yo wi e gen plizyè paspò nan men l ou pa wè nèg sa yo tèlman plen nasyonalite yo chaje nasyonalite se arab li ye M pa konnen, li sanble avè yo vre wi. Eben mouche kondane la poul pase rès vil anndan prizon jan nap gadel sou ekran la ok donk se 2 enfòmasyon etazini lage nan kòsaj nou jodi an kondanasyon odaljar ki patisipe nan touye jovenel e dezyèman entèdiksyon pou ke loran lamòt pa ta rantre nan peyi a pa gen pwoblèm na gade sa kisa bagay lan ye ok. La sosyete, ekoute, bon, alò m te di ke avan yè pou m te prezante moun sa yo m pot ko, si w pat konnen yo ka gade yo sou ekran an, moun sa yo se lis moun ki envite pou al patisipe nan chita pale ki ta sipoze fèt sur demand caricom nan peyi Jamayik. Donk tout moun ki sou ekran la a, se moun ki ta sipoze al patisipe e selon enfòmasyon m genyen deja genyen 30 moun la deja konfime patisipasyon yo donk se 34 yo te envite gentan gen 30 ki ta deja konfime patisipasyon yo e yo mande moun sa kapab fè yo akonpanye don lòt moun donk tout moun ki sou ekran an se moun ki jisteman y ap tann nan peyi jamayik pou al patisipe nan chita pale k ap fèt e trè byento ok. Oh Ari dim se an dal yo te bloke Turquie kot yo te pran mouche l menm e pat Turquie yo te pran e yo dim misye dim se an dal yo te wi m sonje sa vre wi se an dal yo te bloke Turquie kot yo te pran mouche e mouche e wi se vre e sendomeng yo te pran misye yo te antre etazini avèl e sendomeng yo te pranl e se se an dal yo te bloke Turquie merci Ari e ou Ari k sonje bagay yo ok.